De jou an jou, Akawo ap travay pi plis pou pote bon jan enfòmasyon pou ou. Se youn nan rezon ki fè nou toupatou sou rezo sosyo yo. Abòne ak chanèl YouTube la, peze ti klòch notifikasyon an pou rete konekte ak nou. W ap jwenn nou sou Facebook, Instagram, Twitter sou non AkawoTv. Pou plis enfòmasyon kontakte nou pa WhatsApp sou nimewo sa, 44 14 80 90. Bonjou bonsoir a tout moun kap koutem se toujou yon plezi poum antre lakay ou poum pote pou ou

Reyaksyon ansyen depite Dèlma Tabar, Anel Belizaire sou konferans sa. Se ansanm de pwen sa yo n ap gen pou n devlope pou ou, ret branche, n ap tounen. Nou retounen pou n devlope tit yo pou. Kolektif 4 desanm nan tèt kole ak plizyè lòt òganizasyon anonse yon mach pasifik pou madi 29 mas k ap vini la kont ensekirite ak kidnapin k ap ravaje peyi a. Nan yon konferans pou laprès jedi 24 mas la, nan restoran Entre Nous, Dèlma 79, kòdonatè jeneral Kolektif 4 desanm nan, Jean Robert Argan, ensiste sou nesesite pou tout sektè nan lavi nasyonal la mete tèt yo ansanm pou leve kanpe kont sitiyasyon malouk ki la. Jean Robert Argan kalifye fenomèn kidnapin nan de teworism. epi fè konnen premye moun yo envite nan mach pasifik sa a se sitou moun ki viktim yo, deklarasyon kòdonatè jeneral Kolektif 4 desanm lan Jean Robert Argan nan mikwo Akao TV. Tankou nou konnen gen tout yon seri dòganizasyon de sosyete a k ap reyalize yon mega manifestasyon k ap madi 29 mas e k ap. kòmanse li k ap reyini plas de la konstitisyon pou l ka derape a 10 zè di maten se yon manifestasyon se yon manifestasyon se yon manifestasyon kont ensekirite se yon manifestasyon pasifik kontre kidnaping kontre banditism kontre le vyòl de la pèsòn.

tèt yo ansanm e ke li fè w sispann de ske se yon moun ki gen pwoblèm, se yon gwoup ki reponn, yon lòt moun gen yon pwoblèm se yon lòt gwoup ki reponn, on a un problème commun, nou gen twòp pwoblèm an komen pou ke nou ap eseye rezoud li separeman. Se poutèt sa nou konn wè yo pran medsen, asosasyon medikal kanpe, yo pran enjenyè, se kò de jeni ki kanpe, yo pran enfimyè, se yon enfimyè kanpe. Non. Mennan nou ale nou di ke jodi a nou fè yon sèl kò pou ke nou ale kontre fleo sa a ki nè ryen dot ke di terorism, di terorism e nou vle premye moun nou envite lan 29 mas la sou sèn mas la se premye viktim yo, viktim kidnaping nan paske tout moun vin pè, tout moun vin. Pè pwononse yo, tout moun ba yo ap yo tetanize e y ap mache pou w grenn pa grenn. La a, lè w ansanm, lè w fè mas moun sa yo, fè mas moun sa yo, ou pral enpoze w pou di jodi a, moun ki responsab yo, ke y ap endike, moun chak moun ap genyen lo pa l pou l pote e chak moun ap gen responsablite vizavi de lo ke popilasyon ap ba l pote a, de fason ke se pa ou mwen a. Pou yon mach, se yon mach pou nou defini yon chanjman, n ap fè yon lòt tounan pou ke peyi nou an kòmanse chanje e ke kounye a la pè chanje de kan. Ansyen senatè Francenet Denius, kòdonatè jeneral blòk k ap apiye Akò Montana ki regwoupe plizyè antite ak pèsonalite, deklare kriz estriktirèl ki gen yon dimansyon konjonktirèl nan peyi a, jwenn orijin nan inegalite sosyal ki kreye yon Leta reyaksyonè. Nan yon konferans pou laprès jounen jedi 24 mas la, Nan lokal Sant Lakay, Dèlma 83, kòdonatè blòk Kap Api Akò Montana montre nesesite pou kriz sa ki gen nan peyi a abòde pa yon lòt òf politik ki chita sou yon lòt gouvènans. Ansyen senatè Nip lan rete kwè Akò Montana bay opòtinite sa a, pandan l kontinye pou l di strateji pou fè pwojè sa ateri se negosyasyon ak mobilizasyon. Sepandan, li fè konnen gen bagay fondamantal ki pa negosyab. Ann koute ansyen senatè Nip la Frasnè Denius nan mikwo Akao TV. Mwen vle fè nou remake ke kriz striktirèl sa a men ki gen yon dimansyon konjonktirèl tou, li jwenn sous li, li jwenn orijin li lan inegalite sosyal ki kreye pa yon leta reyaksyonè ki tabli avèk popilasyon l de rapò ki pa chita sou diyite moun, ki pa mete moun osant de prewokipasyon l. E kriz sa a ki ap. kontinye alimante pa inegalite sosyal la si ou pa abòde l pa yon òf politik ki vize vini avèk yon lòt gouvènans, ebyen kriz la la pèdire. E se lan sans sa a, inisyativ ki pran Mondana a pa dè zaktè de la sosyete sivil e dè pati politik, ebyen li vize bay yon lòt òf politik, ki chita sou yon lòt gouvènans, men ki atake sitou, ebyen, batay kont enpinite, batay kont koripsyon, batay pou nou gen yon Leta plis egalitè. Se pwopozisyon sa a ke akò a li fè, e se lan sans sa a BAM, ki se Bloc d'Appui à l'Accord de Montana, li pote a de bra l pwojè sa a e ap fè tout sa l kapab pou wè,

Donk sa pa negosyab. Jodi a, si w vle retabli konfyans pèp ayisyen an lan Leta a, mentnan fò w gen 2 moun onèt, entèg, 2 moun konpetan, 2 moun ki gen notoryete, ebyen ki fè pati de gouvèneman sa a, li pa negosyab. Lakò doit être inclusif, men an ski a trè a moun ki pral fè mizannèv la, ebyen fòk 2 moun ki pa gen oken soupson sou yo. Nou pa ka monte yon gouvèneman avèk 2 moun ki genyen 2 sispisyon dil dwòg, ki gen 2 sispisyon moun ki vòlè, dechèpiye lajan leta, moun ki gen sispisyon kòm dè kriminèl, ebyen si ou monte yon gouvèneman avèk tip de moun sa yo jodi a, ebyen sa ap fè kanpire oubyen ogmante mefyans ke popilasyon an li genyen kont e otorite politik yo. Nou di gen dot fondamanto ki pa negosyab. Batay kont enpinite. Enpinite se gaz lan machin koripsyon. Si w ap batay kont koripsyon, ou pa batay kont enpinite, ou p ap rive venk koripsyon an. Nou pa ka negosye sa yo. Nou pa ka negosye, fè negosyasyon sou, ebyen, kreye yon leta ki plis egalitè. Nou pa ka negosye refòm sistèm jidisyè la, sistèm elektoral la kap konn ban nou tout fòm de reprezantan. Eleman sa yo, yo pa negosyab. Plizyè òganizasyon tankou Fòs Dèlma ki jwenn sipò ansyen depite Arnel Belizaire nan yon konferans pou laprès pati kont premye minis Ariel Henry yo di ki pap regle anyen nan peyi a depi 8 mwa. Magalie Lacroix ki se pòt pawòl Fòs Dèlma mande tout militan ki pa ki t ap goumen pou mil goud ak yon asyèt manje, rejwenn yo nan batay la, nan dat 29 mas 2022 a, pou yo rele an aba kidnapin, aba lavi chè ak ensekirite. Li mande tout fanm ki nan peyi a pou leve kanpe kont pouvwa sa a ki gen Doktè Ariel Henry nan tèt li, paske se yo menm y ap kidnape. Daprè Magalie Lacroix, Jounen 29 mas la mobilizasyon ap tou rekòmanse jis yo jwenn depa Ariel Henry ki pa gen okenn manda pou l kote l ye a. N ap koute Magalie Lacroix ki te nan mikwo Akao TV. N ap kontinye batay pou nou rive kote nou dwe rive. Paske jounen jodi a n ap gade pou nou wè. Bagay yo vin pi mal, bagay yo vin pi rèd ke lè nou t ap denonse yo sou Jovenel la. Jounen jodi a n ap di tout militan konsekan, tout militan. Ki pap vin fè politik pou manje. Tout militan ki pap vin fè politik pou mil goud nap repran beton an. Men nou gon sinyal nou pral lanse. Nou pral lanse yon sinyal pou nou di depi w te trayi ou trayi nèt. Depi w te trayi ou pap janm chanje. Wap trayi ou gen dwa la sou beton an. Jounen jodi a anyen pa regle. N ap gade eta lopital jeneral. Menm lopital jeneral pa gen kote pou moun al pran swen. E nou wè se yon doktè ki an tèt pouvwa. Jounen jodi a n ap di 29 mas. Fanm yo, m konnen e nou k pran kou. M konnen e mari nou yo kidnape. M konnen se pitit nou yo kidnape. M konnen se sè nou yo kidnape, se kouzin nou paske tout sa k pase se. Fanm yo, fanm ki konsekan yo, fanm ki toujou rete nan lit la, ki pa vann tèt yo. N ap pran beton an pou n al di halte la, pou n al di aba kidnaping, pou n al di aba ensekirite, pou n al di aba lavi chè. Jounen jodi a, fanm pa ka manje, gason antrave, moun pa ka manje lakay yo. Ti glòs lwil ap vann 50 goud, ti mamit diri ap vann 100 goud. Moun yo moun yo bouke, moun yo pa kapab ankò. Pandan se tan, pouvwa fè kòb sou tout bagay. N ap gade wè peyizan ki andeyò yo, yo pa ka travèse nan Lasal, yo pa ka travèse pou yo pase Matisan. Pandan se tan, boujwa yo met ansanm, y ap fè kòb. N ap gade pou n wè gouvènman an gen 91 dola. Jodi a, n ap pran lari a. Nou pa pran lari a pou yon lidè. Si se moun kap pran lari a pou lidè yo met chita lakay yo nou wè yo trayi nou deja nap pran lari a pou tèt nou nap pran lari a pou pitit nou nap pran lari a pou madanm nou nap pran lari a pou mari nou nap pran lari a pou nal defann dwa nou konstitisyon an ba nou dwa pou nou defann dwa nou nou pral defann dwa nou si se pou yon lidè ou pral defann chita lakay ou. Si se pou ou entèl ou prale nan lari a ou mèt chita lakay ou, wap pran lari a pou tèt ou, paske se nan farin, se nan tenten yo pase pèp la, pandan ke yo te di yo tap goumen pou pèp la. Jodi a pèp la, pran desten nou an men, se pa moun kap bay kalandriye, ki lè pou nou sòti nan lari, se pou nou pa gen kalandriye paske nou paka mache, nou paka mache, se pou nou pran lari a. Pou n al nan anyen, pa gen kenn chanjman, bagay yo vin pi rèd. Nou di le 29, tout moun ki brav, tout moun ki pa goumen pou mil goud, pran lari a, pran beton an pou n al di aba kidnaping, aba ensekirite, aba Ariel. Ansyen depite Dèlma Tapa, Arnel Belizaire kite bò tab konferans la. Kritike anpil moun li di ki t ap pale nan non pèp la pandan Jovenel Moïse te sou pouvwa a. Jounen jodi a la ki al kanpe anfas pèp la, Arnel Belizaire retounen ak tèm sa Desalin pral kay Petyon. Nou fè kwè, manifestasyon 29 mas 2022 a, k ap make 35 kièm anivèsè konstitisyon 1987 la, ap gen pou pase Petyonvil pou montre se gwo mobilizasyon ki kòmanse kont pouvwa Ariel Henry a. N ap koute ansyen depite Arnel Belizaire nan mikwo Akao TV. Le 30 mars, nou di Desalin pwal chache pitit Petyon yo pou nal rekonstwi peyi a. Inisyativ ki pran avèk òganizasyon yo. Le 30, lèn rive Petyonvil, nan pral devan Sen Pyè, nou pral priye pou moun ki trayi konfyans Sa k pi mal yo ki t ap pale nan nou yo. Lè nou rive Petyonvil, nou pral di pitit Petyon yo gen yon nesesite jodi a pou nou rekipere Ayiti ke tout zansèt nou yo te mouri pou yo te kite pou nou an. Sa ke otorite yo ap fè de Ayiti sa a, Se pa li menm ke zansèt nou yo te goumen pou. Le 30 mars, n ap di a tout militan konsekan yo, 29 lan se yon jou ki bay dwa a sa n pral fè le 30. 29 lan se yon jou spesyal ki te pèmèt ke nou te ka pale de demokrasi, nou te ka defann dwa nou. Se pou sa 29 lan nou pral inisye 30 lan. E n ap di tout kamarad Petyonvil yo, n ap monte. Nou pral chache Petyon yo pou n al fè alyans nesesè la pou retire peyi a nan sa l ye. Nou mèt pare nou. Byento, Desalinis yo pral fè alyans nesesè la avèk lè Petyon pou retire peyi a anba grif sousè sa yo k ap. E mesaje a toujou la, gèrye a toujou la, konbatan an toujou la. Mwen mwen menm Anèl Belizè m al fè paspò m. Moun yo di si m pa al fè kat Matin Moyiz la, m p ap ka gen paspò. Mwen rele Nenel Cassy. Jodi a Nel Belizaire pa ka rele oken moun pou l di mesye jan bagay la ap mache a l pa bon. Kòm si nou pa panse m ka anraje. A kòm si w panse m pa ka debake m pran tout nèg mwen yo m debake kay nèg sa yo. M tap gade eta òganizasyon yo paske mwen m ka manje, m ka bwè. Men m di nèg yo, yo rele m a Nel Belizaire e goumen m konn goumen. Yo pral di m se chimè, yo pral di m se bandi. Y ap arete m m ap lage. Men yo pap janm jwenn mwen nan dwòg, yo pap janm jwenn mwen nan kidnaping, yo pap janm jwenn mwen nan koripsyon. Menm jan ak yo. Jodi a m wè pouvwa konwonpi a ap lage tout bagay sou do lapolis, enbesil yo vre ap voye monte kòmsi tout moun ap mache nan lojik la. Ki peyi ke lapolis ka bay rezilta lè gen movèz gouvènans? M ta renmen nou di ki lè pouvwa sa a te reyini pou l fè yon rasanbleman oubyen yon rankont ekstraòdinè sou lasekirite piblik. Jodi a nèg yo pa respekte figi moun, yo vle paske yo rich y ap vòlè, Yo wè nèg kite pase sou jovenel yo vòlè yo tounen avè yo nan figi moun la kòm chèf ankò pagen anyen k rive yo yo panse ke yo menm yo pral vin fè menm bagay la nou tout militan konsekan yo ap kwaze bra gade nou di yo yo fè erè nou al konsète nan geto a paske menm konsètasyon k te bay lòk jovenel la menm konsètasyon an ka rebay lòk la el ka rebay li pi di paske nèg yo konsyan jodi a yo pran toutan paka gen bòn gouvènans. Pap ka gen sekirite. Men tout tan pa gen lit kont enpinite a. Nèg la antre nan leta l jere l sou konn se magazen manman l a papa l. Li rich, li chita nan figi nou. Kay li pa boule, nou pa ka anpeche pitit li al lekòl. Se nòmal sa ap kontinye konsa. De jou an jou, Akawo ap travay pi plis pou pote bon jan enfòmasyon pou ou. Se youn nan rezon ki fè nou toupatou sou rezo sosyo yo. Abòne ak chanèl YouTube la Peze ti klòch notifikasyon an pou rete konekte ak nou. Wap jwenn nou sou Facebook, Instagram, Twitter sou non Akao TV. Pou plis enfòmasyon kontakte nou pa WhatsApp sou nimewo sa, 44 14 80 90.